Hello guys, kòman nou ye? M espere ke nou tout anfòm. Avan menm ke m kòmanse videyo a, m ap di mèsi avèk chak grenn moun ki abone avèk chanèl la, ki kite yon kòmantè e yon grenn like. Mèsi anpil. E m ap di ou menm tou ki pral tonbe sou chanèl sa a, m ap di w abone ou p ap regrèt. Mwen se anti strès nou kounye a, ok? Donk, Mwen te leve nan maten, m t ap admire deyò a, paske m te twouve deyò a te vrèman bèl. M t ap admire li, syèl lan bèl, koulè lò, lanati. Kè a kontan. Ok, m gen timoun k ap kriye kote m nan, sa pa janm p ap kriye. Pitit yon zanmi m, li pa janm p ap kriye. Donk. La mwen te fin lave veso epi la pral prepare pou prepare de sa djouna pou manje ou byen pou ti dejene la fin me tout ti bagay menm lèm pat e ranje sa yo menm ta fin me kanmèm se la m lage ti bagay map gen bezwen yo Fisèl, tisi, tout ti bagay moun te bezwen. La a se mwen menm ki ap kale kawòt la. M sezi wè kawòt, jan kawòt sendomeng anemi yo blanch menm jan dominiken yo. Jou kawòt la klè klè klè klè klè. Antouka. An, la m te gentan fin blende kawòt la. Nap rense yon po pou m te kapab prije li. Ba gen mizik. Mizik m gen yo si m mete yo sou videyo a, YouTube ap bloke yo. Sak fè ke mwen pale konsa nan videyo a. Sa e de sa Djouna m te gentan fin fè a. Peti dejene. M pat gen lòt bagay, se banann nan m t anvi manje konsa. Mwen fè de sa Djouna m konsa. Ok. Men ji a. Ji a anemi guys. Ji a anemi. Nan mwen pote nou tout sa m regle pou jounen jodi a. La m ta pral fè manje, m ta pral fè legume, m ta achte yon ti vyann. Li gen vyann kabrit, li gen vyann poul, pye poul, kou poul. La se bagay legume yo m te gentan kale. M te gentan kale yo men m pa montre nou tout pwosesis la. Pase lè pou w ap filme yon videyo li vrèman di. pou chak swa fwa w filme l la se manje a li pa bèl men li te byen gou sa se zanmi m yo ki tap manje ansanm avèk mwen sa swe m la se mwen menm ki gon vye cheve ki mal trete epi m pap fè m di ban m rale l ban m rale li pou mwen kapab ou pa janm konnen m ka fon soti la m foure l nan tèt mwen Cheva te tèlman mare paske m pa t janm fè sa, m pa t janm rale l. Nou fè l kriye twòp! Lam te deside rale l. Yon ti bebe k ap kriye konsa, zanmi m yo te vin wè m. Ok. M montre nou kòman l kriye, kòman li vin ye. Guys! Pataje ti video m yo pou mwen komante abone. M te di m t ap koud yon inifòm. Anbyen al lave l non. Oh oh, mwen k ap m ap lave l m ap pase l pou ou. Gad jan w jwenn fo malèz nan Sendomeng. Siro. Ii, nan cheve a toujou. Nan le cheve toujou. Pa manje, w ap sot koupe bi ou. Je passe, je passe, je passe la cheve, le cheve, la postof cheve. A mè de mè sa leve al la ve rad la pou mga geta passe. An, dòm e dòm, mi cheve doudou. An bi kite l doudou, kite l ti boubou. Gen moun ki te voye ou.

Men, li pa menm jan li te ye a ankò. M pa konn sa m ta fè avèk peny sa. Antouka. Antoulèka. M pa wè sa pou m di ankò non. M pral telechaje vide e mizik ki pa yo ki pa bay pwoblèm pou m ka mete nan videyo lè m fè yo konsa. Ok. Donk, se konsa mwen te fini ak ti tèt videyo a. Kontinye abone avèk chanel la. Konsa m kite li pou pi mal. Paske li cheve a te sal tou. Li te sal. M pat lave li. La se mwen ki fini nèt epi m te ranje bagay yo paske m pa renmen lè anndan kay pou rete gaye. M pa renmen sa ditou ditou ditou ditou. Sa se ti dekorasyon mwen, ti bagay mwen. Ok guys, lè m gran fanm na wè bèl kay, bèl mèbl, bèl ti bagay de luxe dans ma maison. Men kounya m pa gran fanm, apèn m ap kòmanse. Ok, babay!